Epi tou lòt nèg la menm nan, mwen m di l m ansent, li di pitit pa pou li, malgre m di l konsa m ap peye pou yo tire l, li pa li pa kyè de sa, li pa kyè. Bon mwen m ta pito lage nenpòt 20 moun nan mouda l pou m fè yo fè tèt li pou mwen. Epi l ap kwaze avè m. E vakabon yo ye. Ba wete m kanpe la m ale ale m. Mesye, mwen sa te di l t ap lage nèg nan dèyè m la mesye pou l fè yo tire m. Men cheve a te fè twòp nèg konnen m nan blòk la. Men m koupe cheve a la men ti cheve a m pa konnen si sa ap toujou ban m pwoblèm. M fin koupe cheve a la m pa konn si sa ap banm pwoblèm men zanno a te nan zòrèy mwen tout te make m talè konsa la m pral etire zanno a pase lè m pase nan blòk la la pou ti mesye yo pa gen kontwòl mwen a sa kenpòt kèl moman nèg ka tonbe ou konprann pase ti nèg pa dore
Gade solèy. Solèy sa tèlman rèd. Poukwen m pa ta mande misye sa kèk enfòmasyon e m ta ba l fè djòb la. M wè tou bon. Bonswa mesye. Bonswa madame, koman ou ye?
Mwen pa vle mal non. Ou fò? Mwen fòm bon se nan zòn nan m abite. M abite pi ba la, se premye fwa m wè yon moun konsa nan zòn nan. E nan zòn nan w abite? Non, m pa tèlman abite nan zòn nan non. E vre? Epi tou sa w ap fè la? Bon, de zanmi m gen la m vin wè yo la. E vre? Ou konn wè l? Bon m toujou ap pase la wi.
Bon sak fè m adrese w nan pa m konnen si w konn fè de jan de travay sa yo e m wè fason w pale jan w kanpe w sanble avèk moun ki nan gang. Oh madam m pap ka rann w sèvis sa non. Kòman sa?
Non m pap ka fè l pou ou non.
E si m ta fè l pou ou tou fò ta gen nan men w.
Sa vle di w pa de jan de moun sa yo? Ou konnen depi w wè nou atè a se chache n ap chache.
Ok bon m gen yon misyon wi m pa konn si w ap ka si w ap ka fè sa pou mwen.
M kapab ede w. Evre?
Epi tou m ka fè pòch ou bèl tou. Non men pa gen pwoblèm non. Evre? Enben di w kisa w ap fè? Silvouplè.
Ok.
Bon misyon an se ke men kisa l ye. Gen yon moun mwen gen yon ti pwoblèm avèk li. Li se yon moun nwa epi.

Non. Wap banm manti? Non m pa banw manti non, m pa rekonèt li non. Ah ou pa rekonèt li? Non. Ebyen pa gen pwoblèm, bon m moutrew m moutrew foto a, m konnen w ka fè djòb la kounya? Wi m kapab.
Ou kapab?
Bon kilè wap banm rezilta? Epi si w vle tou m ka baw yon avangou. Non pa pwoblèm non. Pa gen pwoblèm?
Pa gen pwoblèm.
E lak baz ou byen. Ki kote ou panse m ka jwenn ou. Nan blòk lan la m toujou poze.
E vre? Atè a la. Ebyen ok pa gen pwoblèm. Ebyen dakò. Bon si wap fè yon djòb pou mwen ou sipoze gen nimewo telefòn mwen? Ebyen sa pa pwoblèm non. Banm nimewo telefòn ou. Ok.
M pa jwe non. Si w wè map envesti lajan m. M pa nou pou m pa touye moun non. Bon mwen se yon nèg konsa m ye tou.

Gen yon ti kòb ki nan men l, m ap manje l. M koupe cheve a, l pa konn si se mwen menm. Ou konprann? M ap tounen lòt bò a, sa ale konsa.
Oh sa kap fèt la. Sa kap bay la baz. Koman sa ye menm. Nèg la m poze baz.
Mon chè m gon zen pou ou papa. E vre menn. Sa fè lontan map chache w la pou m ba w zen m pa janm ka jwenn. Bon ou konnen m renmen zen men banm zen la tou. Mon chè yon ti dam papa kap mache nan w baz. M pa konn konbyen mari fi sa gen. Si se pou 8 nèg m pa konnen.

An men yon mawozo misye yon egare misye ye. Chè la e sa m paka kwè ladann menm tou chè. Ou fèm sezi, sa wap dim la menn? Chè, ou wèm dous sa frèm mwen, pa di Mackenson sa non, e pa di se mwen ou di yo depaske, ay jan Mackenson ye a menm, avan yè m di Mackenson koze sa, Mackenson se mwen Mackenson tap touye. Non ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm monchè, m pap di misye sa monchè. Monchè, ou wè mwen menm son nèg m pa, m pap di misye sa non. M pa kenbe pawòl men pawòl sa te sou kèm m pat ka pa di w li, monchè m pa rete non.

Monchè m pap ka kenbe pawòl sa mwen menm sèlman. Fò m al chache Mackenson pou m di Mackenson bagay sa. Li mèt se nan Ginen fò m jwenn Mackenson, fò m al esplike Mackenson sa. M di, an se vre, misye konnen li vin di m pawòl la m ta pral kenbe pou mwen menm sèlman. Se te pou sa misye chire l pa p koud. Bon m pap ka kenbe pawòl sa pou kont mwen. Paske pou konba yo pral fè la, yo rele m la lontan.

Bon baz, monchè, apa m tande ti dam nan ansent, ti dam ki renmen mare tèt li avèk ti mouchwa Ayiti a, ti dam nan anba anba la. Ti dam nan ki nan sanm avè l lan? Yes.
E mennaj li a, m tande ti dam nan vin bay mouche yon kout pitit epi egare a menm pa wont, egare a di pitit a e pitit pa l li menm. E pa vre monchè, m pa konn bagay konsa monchè. Bon m la ake m ake n pa konnen e.

Yo menn bon bagay m te vle diw menm m fèk kanpe la poum pale ansanm avèw paske lakay la gen twòp moun twòp moun menm nèg yo ap plede fè bri lakay la menn m pat ka pale ansanm avèw m te vle diw yo bon bagay m sot aprann la menn m pa kwè se verite paske mwen menm m fè w ase de konfyans e m paka doute de ou de manzè tou m paka doute. Pase m konn ou renmen manzè anpil e manzè renmen w tou paske m aprann ke talè a la m sot e kwaze ansanm avè patnè a patnè a di m konsa ke manzè ansent pou ou e se pa pou ou ke yo ansent son kout pitit ke li ye mwen menm m deja konnen ke se pa verite daprè mwen m deja konnen se pa verite paske m pa kwè ou ase enbesil de kwa pou ta aprann yon konsa e m pa kwè manzè ase e gen may de kwa pou l ta fè fo bagay konsa tou sa vle di m bezwen pou w ka fè yon ti pale avè m menm lè ke m konnen ou pa ka.

M fwase de konfyans. Konprann sa m di la? Sa vle di si m vin di w sa, se pa pou di ke doute ke m doute, m pa doute. Men jisteman se paske m konnen ke miche se zanmi w li ye, m di fè ke m di w sa. Pou m konnen eske se vre. Paske rimè ap kouri men avan rimè a pran pran lari pou lòt moun konnen l. Fè ke m ka di w sa avan paske se mwen k ap viv ansanm avè w men. Dam nan pa ta p fè m yon bagay konsa. Nèg yo se lòt jazz y ap bay men. Se sa m ap di paske, wè gen seri de zanmi ke w gen an bòdè. Depi ke yo renmen fi a, yo pa wè.

Se sa ki fè ke nou ap sa nan lari a la. Sa vle di avan ke plis moun gen tan konnen l, evite pou sa pran plis pran plis popilarite nan lari a menm. Eseye wè si w ka jwenn avè misye pou w pale ansanm avè l. Paske si non w sa l se tankou se nonm ki sa l paske se fò moun ye menm. Wè ti bout tonton an, wè ti bout tonton an se yon landjèz li ye. Ti bout tèt kout kout la. Yes.
M swete wè misye ap glise desann talè a la m pa rele l menm. Paske se menm yo menm nan yo ye menm. Se menm yo menm nan. Se menm yo menm nan. Wè kòman w ka jere sa bòdè. Antoulèka menn mwen pala san mavo se pou sa m vin ansanm avè w la pou w ka jere sa menn se sa ki an m vin m vin avè w la a 2 pou m ka pale avè w pou lòt moun pa konnen koze a pase m pa vle plis moun konnen l pou l pa pran lari bòdè ou konn sa m di la menn pase m fè w konfyans e m fè manzè konfyans tou sa vle di m pa ka al doute de de nou toulede pase m renmen nou toulede a menn s on bèl koup e m ta renmen pou nou rete la pou nou rete soude pou nou viv byen menn se sa ke m vle menn depi okòmansman ou konn sa deja.